Bonswa tout moun, bonswa tout zanmi telespektatè Paradis, bonswa tout sipè branche emisyon Dwa e Devwa, bonswa tout entènot, bonswa Jacques Alex ki se kolaboratè nou, bonswa Jimmy Mix, Guy Dejoie, bonswa pdg Jean Claude Charles. E nou la, jodi an se samdi, yon lòt emisyon, yon lòt jou, nou la pou nou sèvi tout zanmi telespektatè. E nou pap janm sispann raple sa, emisyon sa se yon devwa sitwayen, purman sitwayen. Son emisyon kote ke tele, alò direksyon tele Paradis, De konsè avèk kabinè Septimus, nou mete ansanm pou ke nou pèmèt ke popilasyon an, zanmi yo, sipè branche yo kapab an kèlke sòt plis abitye avèk sa ki gen rapò avèk lajistis, avèk lalwa. Donk sa k fè emisyon an rele dwa et devwa. Tout moun gen dwa, tout moun gen devwa. Sa vle di kisa? Gen anpil do, pa gen okenn dwa ki san limit. Te gen yon emisyon m te repete sa deja, pa gen okenn dwa ki san limit. De menm tou, tout limit yo menm yo an kèlke sòt e paralèlman a yo gen dwa ke w genyen. Donk se ou menm ki pou konnen kòman ou pral jwi de dwa ke w genyen pandan ke w ap respekte limit ke menm dwa sa ke w genyen an, limit ke li menm li anjandre. Nou la ankò jodi an pou yon lòt emisyon e sa prèske so vin yon abitid kote ke nou fè emisyon an sèl paske nou vle an kèlke sòt reponn a egzijans ke nou te fè tèt nou reponn le plis posib a dè kestyon ke moun yo poze. Samdi dènye m te di sa, lè m ap reponn kestyon ke moun yo poze, m santi m pi alèz. Poukisa? Se paske m ap pale egzakteman sa moun yo bezwen, sa moun yo vle tande. Lè se mwen menm ki vini, m ap devlope yon sijè swa mwen menm oubyen avèk yon envite, donk se mwen menm ki chwazi sijè a. Sa ka rive ke moun yo pa te anvi tande sijè sa a, men lè se yo menm ki poze m kesyon, chak moun ki poze m yon kesyon ap tann atravè yon emisyon ki lè m ap reponn a kesyon ke l te poze a. Donk, nou la. N ap pran premyè poz nou e lè nou retounen n ap rantre danble nan emisyon an.
Paryaj Lakay ap toujou fidèl avè w depi w se yon gran parye. Se poutèt sa, nou pote pou ou bonis pwen fidelite a. Kisa ki bonis pwen fidelite a? Bonis pwen fidelite a, se yon bonis ki pèmèt ou fè yon grenn pwen sou chak grenn fich pari espòtif kew fè sou kont paryaj lakay ou. Pwen sa yo, ou kapab konvèti yo swa an fribèt pou ka fè fich pari espòtif, swa an kòb pou kapab fè retrè sou. kont. San n pa bliye ke paryaj lakay ap bay gwo kado ak gran paryè ki genyen plis pwen fidelite pou ane a. Toujou fè fich ou sou www.paryajlakay.com pou ka benefisye de bonis pwen fidelite nou an. Pa bliye ou ka fè depo ak retrè nan MonCash, Natcash, Songe Express ak tout pwen de vant nou yo. Ak Paryaj Lakay, se jwe fasil, touche rapid.
Cette manifestation a été l'initiative de plusieurs secteurs de la vie nationale.

Derechef bonsoir tout zanmi yo tout super branche e janm sot dil talè a jodia ankò se yon lòt emisyon e nan emisyon jodi an nou pral kontinye reponn a de kestyon Ke moun yo poze m. Gen kesyon ke moun yo poze m. M sot di l talè la, lè m ap reponn kesyon, se moman m pi kontan. Paske m ap fè egzakteman sa moun yo mande m. E premyè kesyon ke m ap reponn jodi an, gen yon moun ki di m ke. Gen 2 moun ki nan lyen de maryaj. Gen 2 moun ki marye, y ap viv. Vwala ke madanm nan ansent. Li fè yon timoun e depi lè li te ansent nan, mari an te gen de dout. Li fè timoun nan, dout yo vin plis aksantye. Kisa I ka fè? Eske l oblije pwan pitit la? Alò, pou m reponn a kesyon sa a, kite m, kite m, kite m, kite m raple yon bagay. Otrefwa, lalwa, pli presizeman kòd sivil la, li te presize ke, a pati di moman ke 2 moun nan lyen maryaj e ke madanm nan ansent li fè yon timoun, timoun sa a se pitit mari a. E lalwa te di sa yon sèl kondisyon, mari a ka dezavwe pitit la. Se si mari a ka jistifye ke, swa an rezon de yon maladi, swa an rezon de yon aksidan, li te nan difikilte pou ke li te rantre nan relasyon avèk madanm li jiskaske li ta va ansent li, jiskaske l ta va fè yon timoun. Si li pa ka jistifye sa, enben pitit la se pou li. Sa se kòd sivil, pli presizeman atik 293 nan kòd sivil la ki te presize sa. Depi 2 moun marye e ke moun yo nan lyen maryaj, pitit ki fèt la se pitit mari a. Men avèk letan, gen anpil bagay ki chanje, e patikilyèman avèk lalwa de 4 jiyè 2014, lalwa sou la patènite, sou la filyasyon, la patènite, la matènite. Sa moun yo rele lwa sou la patènite responsab. Lwa sa a, li menm, li vini avèk lòt tanperaman, li vini avèk lòt bagay, kote ke yo, alò ke otrefwa, Pwèske yo pa t admèt sa nou rele dezave de patènite a, sa vle di kote ke moun nan marye pou l ap di pitit pa pou li, yo pa t admèt li. Men, lwa sa li menm, li admèt, li pèmèt le dezave de la patènite. Sa vle di kisa? Lè yon nèg marye. oubyen li pa marye e ke I ta va gen yon fi ki ta va di l ansent pou li, enben gen posiblite pou nèg sa si l estime ke antre li e timoun sa pa gen oken lyen oken lyen biyolojik, si gen dè sispisyon, dè dout, lejitim, ebyen li menm li kapab deside an kèlke sòt fè yon aksyon an dezave de patènite, li kapab deklare ke timoun sa pa pou li. E mentenan, ki, kòman l ka fè sa? Kisa lalwa di, kòman l ka fè sa? Donk, le dezave de patènite, pou papa a rive konfime l, l ap fèt pa yon tès d'ADN. La lwa di ke pou ke yo kapab papa a, epou a, pou l rive konfime èske timoun nan se timoun li ou pa, sa pa gen lòt fason e ka fèt se a pati de yon tès d'ADN. E kòman tès d'ADN nan fèt? Se pa nenpòt jan. La lwa di ke moun nan li pral fè yon aksyon. pa w devan le Doyen a, devan le jij dè refere, e ke jij dè refere a li menm, i pwal egzije aske y gon tès d'ADN, paske se premyè etap la, se sèl mwayen, ou pa ka vin di moun nan pa ansent pou ou alò ke w marye avè l, w ap dòmi avè l nan w kay. Ou paka deside ke li pa ansent pou ou. Ou menm si ou pap dòmi avèl nan kay, men ou marye, ou paka deside ke moun nan ki ansent lan li pa ansent pou ou. Donk le fèt ke ou pa gen, ou paka rete kareman pou ou di sa, epi pou yo kwè ou sou pawòl, yo di ke le dezave de patènite ne peut se confirmer que par un test d'ADN. e lè sa se dwayen an li menm ki pwal nome yonn ou byen plizyè jij e plizyè medsen, yonn ou byen 2, 3 medsen ki an kèlke sòt pwal fè, pwal reyalize dè tès d'ADN e se atravè tès sa yo, yo pwal gade eske genyen. 2 endis, Eske genyen de lyen antre, lyen byolojik byen sur, antre timoun nan e papa a? Dans la mesure où tès la konfime ke pa gen oken lyen byolojik antre papa e timoun nan, lè sa moun nan pral an kèlke sòt, entwodui aksyon an, pral entwodui aksyon an e pral gen yon òdonans ki rann ki apral di ke timoun sa a oubyen li pa pita moun nan, li pa gen okenn lyen byolojik, donk li pa pita moun nan, oubyen li pitit li. E tout sa a posib dabò se pa le tès d'ADN. Reyalize ke gen de moun. ki konn gen difikilte sa yo e kisa yo fè se yo menm kal fè tès d'ADN yo non ou ka toujou fè tès d'ADN ou men tès d'ADN ke w fè ou menm ou la san se pa dwayen an ki òdone w san se pa dwayen an ki an kèlke sòt nome dè medsen e ke medsen sa yo gen pou prete sèman dakò si se pa sa ki fèt Tès d'ADN nan ke w fè a, li pral sèvi w nan nan vi prive w, li pral sèvi w ou menm, men li pap gen kenn efè dakò nan kesyon lajistis. Ou pa ka pran tès ou, ou sot ak li nenpòt kote ou vle epi w vin enpoze l

Donk an gwo nou di pat panik si jamè yon moun fèw timoun, ke moun nan marye, ke moun nan pa marye, si gen de dout dakò lejitim sou timoun nan, sil estime ke antre li e timoun nan pa gen oken lyen.

Sa se premyè kesyon ke nou tap reponn. Dezyèm kesyon nap reponn, gen yon moun ki preske kesyon, de kesyon sa yo preske sanble. Moun nan di ke yon timoun ki fèt or maryaj, yon timoun ki fèt or maryaj, sa vle di ki pa fèt dans les lieux du mariage, e ke papa timoun nan, moun ke yo di ki papa timoun nan, pa pran timoun nan. Non sa i pa pranl e i pa okipe i. Kisa ki dwe fèt pou remedye a sitiyasyon sa? Otan de fwa m sot di ke papa a ka egzèse yon aksyon an dezaveu de patènite si l estime ke timoun ke i fèt avèk timoun ki fèt e yo di papa i la swa avèk madanm ni oubyen avèk nenpòt kèl fi timoun sa pa pitit e e ke antre li e timoun sa pa gen oken lyen li ka egzèse yon aksyon an dezavye de patènite enben osi vrè egalman ke yon timoun ki fèt e ke manman an konnen trè byen ke se tèl moun ki papa timoun sa. Vwala ke moun sa a pa deside okipe pitit la aktyèlman, enben lwa 4 jwen 2014 la, li menm li rezoud pwoblèm sa a. Lotre, otrefwa se te yon pwoblèm kote ke gen anpil gason, byen ke gen anpil moun tou, gen anpil fanmi ki estime ke lwa sa a ankouraje le vagabondaj, mwen menm m pa kwè se vre, okontrè lwa sa a li menm, Li limite vagabondaj. E non sèlman vagabondaj men la lwa sa a li menm li fè ansòt ke gen anpil timoun ki fèt ki viktim de mechanste enben timoun yo mwens viktim de mechanste. Paske apati di moman gras a lwa sa a apati di moman yo etabli ke timoun nan se pou ou ou oblije okipe l. Ou oblije okipe l. Mentenan Si timoun nan fèt or maryaj se ton pwoblèm lontan paske depi timoun nan fèt or maryaj si mesye a pa pran li deside pa pran li fini malgre li pitit li malgre se pitit li deside li pa pran li se fini li barikade l dèryè kesyon ke l marye ebyen avèk letan depi timoun nan fèt se pita moun nan ke l ye ke w bay ak de nesans ke w pa bay ebyen w oblije okipe l kisa lwa di lwa di ke. Si yon timoun ke y minè, ke y majè, donk si y minè, donk ap gen yon titè oubyen yon titris ki pral fè aksyon sa a pou li. Depi ti, depi ke timoun nan ka etabli ke moun sa a se li ki papa y, non sèlman timoun nan ka oblije obèy act de nesans, ke w marye ke w pa marye, men dezyèmman, Ou oblije okipe timoun sa yo. Donk, nèg ki konn imajine ke yo ka bay fanm vant epi yo vire do yo, lwa sa a li menm li vini pou nou. De la mezi ou, ou pa p ka ansent yon fi pou w vire do w. Ann imajine ou ta va vire do w pandan l ansent. Men dam nan gen dwa pote plent pou ou e lè sa dwayen an, komisè di gouvèneman an, y ap egzije w okipe, pran swen fi a ki di w ansent pou li a jiskaske timoun nan fèt. Lè timoun nan fèt kounye a, Yo pral, an kèlke sòt, fè tès, si ou gen dè dout, ou pral fè tès d'ADN. E lè sa pou yo konfime. Timoun nan tou si fin fèt, e ke manman an estime ke vwala ke timoun nan fèt se pitit ou, pa okipe l, ti, manman an ka, a pati de yon konsèy de famiy, manman an ka, yo nome manman an tutris, manman an ka fè aksyon kòrèkteman pou ke, an kèlke sòt, yo rive. egzije montre ke wou menm se papa timoun nan, e lè yo fin montre ke se papa timoun nan ke w ye, yo ka egzije w bay ak de nesans, anplis okipe timoun nan ke w marye, ke ou pa marye. Si timoun nan gentan majè tou, si timoun nan gentan majè tou, lè sa li pa p bezwen titè, li pa p bezwen titris pou fè aksyon an pou li, se li menm ki ka fè aksyon an. Sa vle di si timoun nan gentan gen 18 an, e ke l estime ke moun sa se papa y, yo di se papa y e y kwè se papa y, enben li menm li ka fè yon aksyon an rechèch de la patènite, an rechèch de patènite. Donk, kontrèman a moun ki kwè ke lwa sa a, 4 jen 2014, kontrèman a moun ki di ke se yon lwa ki ankouraje vagabondaj, se yon lwa ki vini pou divize la fanmi, okontrè mwen m panse ke lwa sa li menm li mete de baliz. Paske lè moun si yon nèg konnen ke ou marye ou pa vle okipe timoun ki fèt nan lòt li wap oblije pran de prekosyon paske timoun nan deja fèt timoun nan pa sipoze viktim e Se te yon mechanste sa te ye, ke on timoun fèt, vwala ke i gon moun ki se papay li ki mete ki ki bay nesans, epi timoun sa a pa menm ka pote non papay li, epi dezyèman papay li pa okipe li. Son gwo desepsyon. Se imilyan. Se imilyan. Si ou genyen kouraj pou ou fè timoun nan, ebyen fòk ou gen kouraj tou pou ou bay ak de nesans e dezyèmman pou ou okipe l jan ou kapab. Donk vwala, de kesyon sa yo nou di ki te sanble, men nou estime ke Nou bay ase deleman pou ke zanmi telespektatè ki te poze kesyon, alò te poze kesyon sa yo, yo menm yo jwenn repons ke yo tap chèche a. E twazyèm kesyon nap reponn jodi an zanmi telespektatè, e gen yon moun ki di, si yon moun te marye, Epi, alò, de moun marye, epi gen youn nan yo ki mouri. Men moun ki mouri a pa kite kenn moun pou erite l. Nan ka sa a, ki moun ki ka benefisye byen defen an? Gen yon pati nan kesyon sa a m reponn deja plizyè fwa. A plizyè repriz, m di ke. Madanm pa erite mari, mari pa erite madanm. A plizyè repriz n di ke lè de moun marye depandamman de sou ki rejim ke yo marye, paske lè de moun marye yo deside, dakò, sou ki rejim. Lè n pale de rejim, alò yo pale de rejim matrimonyal, lè nou di rejim matrimonyal, sa vle di ke moun yo, yo di men kòman byen. ke yo genyen me kòman me me me me kòman biyè sa yo yap jere yo me kòman me me me me me ki desizyon ke yo pran sou biyè ke kap fèt pandan yo marye a m panse ke m te esplike sa deja sa yo rele rejim matrimonyal mentenan m te di ke gen yon rejim matrimonyal ke m te ka di ki natirèl li menm se rejim matrimonyal kote ke 2 moun yo marye yo pa di anyen lè 2 moun yo marye yo pa di anyen ebyen yo marye sou rejim de la kominote legal sa sa vle di ke rejim de la kominote legal sa vle di ke moun sa yo moun sa yo yo aksepte san ke yo pa di anyen non yo aksepte ke tout sa ki fèt pandan yo marye se byen komen. Se sa k fè yo pale de kominote. Nan maryaj la, li egziste yon kominote. E kominote sa a, li menm, li fè an sòt ke de moun sa yo byen rayi yo, tout bagay ke yo genyen, Enben, yo genyen mwatye pou mwatye. Lè de moun marye sou rejim de la kominote legal. E nou di ke moun yo marye sou rejim de la kominote legal, se lè ke moun sa yo marye san ke yo pa di anyen. Alò ke. Moun yo te ka marye, enben yo deside kòman yo di ke davans me kisa yap fè de byen yo. Lè sa a, yo pwal devan yon notè, nou di devan yon notè, notè a pwal redije pou yo yon. Kontra de maryaj ki pa yon ak de maryaj. Paske depi 2 moun marye, enben yo gen yon ak de maryaj. Men, 2 moun k ap marye, pa egzanp, moun yo ka marye sou rejim de la separasyon de byen. Enben, y ap deside, yo detèmine, y ale devan notè, yo di sa. Moun yo ka adopte rejim dotal tou. Y ap ale devan notè, yo di sa. Donk, imedyatman ke yo ap adopte yon rejim konvansyonèl, sa vle di ke, ap genyen nou menm nou nap marye e ke nou nou deside ke men sa nap fè de byen nou, nou pa nan afè byen komen etsetera, nou pa nan afè rejim kominote legal, lè sa nou nan rejim konvansyonèl, enben nou deside davans e avan maryaj la nale devan notè, notè li menm li pwal redije yon. kontra de maryaj ke nou pap ka chanje pi devan. Lè kontra de maryaj la fèt, li fèt nèt. Sepandan, nan rejim kominote legal la ki pi fasil, sitou an Ayiti, se kèlke ra moun ki marye sou lòt rejim yo, bon rejim dotal la li pa egziste prèske menm an Ayiti, men gen rejim separasyon dè byen, gen de moun ki marye sou rejim sa a. Alò, ma, 90 pousan moun prèske, alò m je di nenpòtekwa piske m pa gen yon etid ke m fè sou sa, men, e se nan milye a ke m ye, m konnen ke 90 pousan de moun marye sou, menm dè moun nou pa ta imajine, yo marye sou rejim kominote legal. Lè moun yo marye sou rejim de la kominote legal, lè sa, tout byen ki fèt nan maryaj la, tout appartenu a la kominote. Eksepte, byen ke mari a te gen dwa gen, e alò, mari a te gen dwa gen bagay ke li fè lè li te jèn gason, gen yon ansanm de bagay ke li te genyen, ebyen, bagay sa yo rete pou li. De menm ke dam nan, avan li te marye, gen bagay ke li te genyen ki rete pou li, yo pa fè pati de kominote a. Men imedyatman ke yo marye, tout sa ki fèt pandan kominote a, Pandan emanyaj la, enben se byen ki depann de la kominote. Gen moun ki konn di bon men madanm nan pap travay se mwen kap travay oubyen mari a pap travay se mwen kap monte desann se mwen k fè byen m etc byen m se pou mwen m gen kòb labank kòb labank an m se pou mwen non imedyatman w marye sou rejim kominote legal ebyen tout sa ki fèt depi moun yonn nan konjwen yo ka etabli ke Me kilè n te marye, me kilè byen an fèt, ebyen nou chak genyen mwatye ladan. Donk kesyon ki te poze, alò tout esplikasyon sa yo m bay la, se jisteman pou m reponn a kesyon ki poze a. Kesyon ki poze a se kisa l ye, 2 moun ki te marye, vwala ke gen youn nan konjwen yo ki mouri men ki pa kite pèsòn. pou erite l, donk a ki moun ki pral pwofite de byen sa yo? Si de moun marye e ke pandan yo marye gen yonn nan yo ki mouri, sa k mouri a pa kite kenn moun pou erite li, kenn moun pou siksede l, la kòm m oblije fè yon ti ouvèti, n ap pèmèt wè, m ap tounen sou kesyon an, e nòmalman lè 2 moun marye sou rejim kominote legal, si yo gen timoun, timoun nan eritye yo. Depi gen desandan, se fini, timoun nan eritye yo. Si yo te gen timoun, timoun nan fè pitit, Epi timoun nan yo te gen mouri men kite pitit, pitit pitit li yo yo fè a eritye yo. Vin eritye kareman, vin pran plas a manman yo oubyen papa yo. Men, si yo pa kite timoun, mentnan se asandan yo ki pral erite eritye yo. Alò, lè m pale de asandan, manman, papa. Dakò? Manman, papa. E mesye yo pa kite posterite menm, yo pa kite posterite, yo pa kite manman, yo pa kite papa, yo pa kite pèsòn, pa gen asandan, pa gen desandan, imedyatman byen sa a vin pou lòt konjwen ki vivan an. Imedyatman byen an vin pou lòt konjwen ki vivan an. E konjwen ki vivan an, si ta va gen pwoblèm, li gen yon sèl bagay, al gen de bagay ki fèt. Sèlman lap bay e ak maryaj li, lap presize ke li te marye e dezyèmman lap gen yon sètifika de desè ki jistifye ke enben lòt konjwen an mouri. A pati di moman ou i ka bay 2 presizyon sa yo enben byen sa yo kareman vin pou li. Men si tou de konjwen yo ta mouri, e yo pa kite pèsòn, ni manman, ni papa, ni pitit, yo pa gen pèsòn pou erite yo, imedyatman byen sa vin pou Leta. Donk, m panse ke moun yo ki te poze m kesyon sa yo, yo twouve repons nesesè, e pandan m di sa, m ap tou pran dezyèm, ki se dènyè poz nou, epi aprè nap retounen.
Mèsi. Alo? Alo Jak, m voye kòb la pou ou wi.
O, sa pase Moneygram? Wi Jak, apatide kounya w ka resevwa transfè entènasyonal sou Moncash ou ak Moneygram. Ou alèz monchè? Antouka, Mèsi zantray! Ak MonCash, li fasil pou jere lajan w kèlkeswa kote w ye. MonCash, nouvo jan pou jere lajan w!
Prona, Pwofesè Nasyonal Ane a tounen pou yon senkyèm edisyon, yon lòt opòtinite pou w temwanye rekonesans ou anvè anseyan nou yo. Jouk 25 avril 2025, moute sou sit P4H Global la pou deziyen yon anseyan ou estime ki ap fè yon travay remakab nan kominote li. Sonje sa byen, chak depatman ap genyen yon gayan k ap benefisye 1000 dola ameriken epi Pwona a li menm ap jwenn 2000 dola ameriken. P4H Global ak Fondasyon Digicel wete chapo yo douvan detèminasyon chak pwofesè.

Nou rive nan dènyè liy dwat emisyon an. Pa bliye jodi an se nap kontinye avèk seri kesyon repons. Men pa bliye tout zanmi telespektatè, emisyon sa a rann posib se gras a kabinè Septimus ki an patenarya avèk direksyon Tele Paradis nou mete kòkennchenn emisyon sa a kanpe. Nou di ke moun yo fò nou ankouraje emisyon an. Fason nou ka ankouraje l se lè nou pase nan direksyon sitou moun ki gen antrepriz la vil la oubyen nan anviwònman vil la nou di yo konsa ke pou yo kapab pase nan direksyon televizyon an bay piblisite nou e non sèlman n ap itil a televizyon an, itil a radyo an. Men dezyèman nap itil biznis nou an tou piske n ban nou garanti sa ap on plis pou nou, n ban nou garanti nap gen plis moun ki vin achte paske gen anpil moun ki swiv emisyon an. Donk nap kontinye avèk seri kesyon repons. Alò bon, katriyèm kesyon an e sa petèt koupe avèk twazyèm kesyon an, se kisa yo rele reprezantasyon nan dwa sivil. Nan reprezantasyon an, gen yon reprezantan, gen yon reprezante. Sètadi, epi gen reprezantasyon, fòk gen yon moun ki mouri. Yon moun ki mouri e ki pa ka la, ki te sipoze la, petèt nan yon siksesyon, ki te sipoze erite de yon siksesyon, li pa ka la, enben gen yon lòt moun ki pran plas li. Moun sa a vini pa reprezantasyon. M pral ban nou yon egzanp. Ann imajine Jan marye avèk Jàn. Epi, Jan oubyen Jàn gen yonn nan yo ki, alò, Jan avèk Jàn genyen de ou twa pitit, Jozèf, Rigo, Akanj. Jozèf, Rigo, Akanj se twa frè. Donk se yo ki eritye dirèkteman papa yo, manman yo, Jan avèk Jàn ki mouri. Men il ariv ke Jozèf, n ap pran yon ti poz paske gen yon ti pwoblèm teknik, alò e kolaboratè nou Jak Alèks di ke n ap rezoud ti pwoblèm nan epi n ap retounen trè rapidman. Merci zanmi telespektatè nap ekskize nou pou ti pàn teknik sa men ki trè vit retabli pa zanmi nou kolaboratè nou Jacques Alex e nap kontinye avèk emisyon an pa bliye ke m tap reponn yon kesyon ki gen rapò avèk reprezantasyon m te di alò m tap eksplike ke jeneralman depi w di reprezantasyon mèt rasire w ke ou nan kesyon siksesyon. gen yon moun ki mouri paske ou pa ka reprezante yon moun si moun nan vivan. Petèt si moun nan vivan li ka ba w manda. Men si moun nan, si w di reprezante moun nan, sa vle di moun depi w pale de reprezantasyon an dwa, se. Yon moun ki mouri, gon lòt moun ki ran, ki pran plas li. Ki pran plas ke l ta pay okipe a. E m t ap eks, m te, alò m te bay yon ka de figi, m t ap eksplike ke nan yon ka kote ke gen de moun ki te marye, yo vin granmoun, yo fè ti, yo fè twa timoun. M te di Jan avèk Jann te marye, yo fè twa timoun, Jozèf, Rigo, Arkanj, pa e, Arkanj. Vwala ke Jozèf ki se premye timoun nan, I vin mouri men i te gentan gen yon timoun alò i mouri i kite yon pitit epi avèk epi i vin gen 2 lòt frè li avèk sè li a alò lòt 2 frè li Rigo avèk Arkanj gen kèk kote ke moun yo panse ke le fèt ke Jozèf mouri se sèlman Rigo avèk Arkanj ki eritye piske Jozèf pa la non. Imedyatman Jozèf pa la, pitit ke kite a pran plas li. Pitit ke kite a vin nan menm plas ke papa y te sipoze ye a. Se sa yo rele reprezantasyon an dwa. Donk, m vle moun yo konnen ke. Yon moun ki eritye, menm si li mouri, depi li kite timoun, ebyen imedyatman timoun sa pran plas li, timoun nan eritye pou evite tout pwoblèm, tout diskisyon. E se sa menm emisyon an ye, fè an sòt ke nou konnen prensip yo, fè an sòt ke nou konnen lwa yo, pou ke malè pa rive nou, pou ke pwoblèm nou, pou nou evite yon bann vye diskisyon, divizyon nan fanmi nan pou granmesi. Dakò? Lòt kesyon n ap reponn, senkyèm kesyon. Doub. Alò m te pran yon bann kesyon ki gen rapò avèk moun te marye, moun ki marye m mete yo ansanm. Alò kesyon yo poze men mwen m ranje yo, lè m di m ranje yo m fè ansòt ke kòmsi kesyon k sanble yo oubyen ki pèmèt ke m pale de yon bagay, alò m m trete yo. Gen yon moun ki di si yon moun te marye, Li gen timoun de li diferan. Li vin mouri koman pataj la ap fèt. Nan yon ka kote ke gon moun ki marye epi vwala ke li te gen timoun or maryaj la. Sa vle di timoun ke li pa fèt ak madanm nan. Timoun ki te fèt avan maryaj oubyen apre maryaj sa pa t pwoblèm. Se timoun ki fèt or de maryaj la. Anfan sa yo, yo rele yo des enfants naturels, e pa légitimes. Mentenan, mentenan, ki sa, vwala ke moun sa mouri, ki sa k ap pase? E byen moun nan? Imediatman moun nan mouri, kite timoun, se timoun ki eritye li. Manman pa ka eritye li, papa pa ka eritye li, frè pa ka eritye li, sè pa ka eritye li, se timoun nan ki eritye l. Ke timoun nan natirèl, ke timoun nan lejitim. Alò kite m fè yon ti ouvèti, m konn gen de ka, kòm avoka m konnen de ka konsa, gen de fanmi ki gen yon moun ki te nan tèt fanmi nan pa egzanp, ki pa gen timoun, ki te, padon, ki gen yon timoun ke li te fè konsa avèk yon moun, e ke moun sa pa te marye pa egzanp. Oubyen moun nan pa tap menm viv ak timoun nan, epi kounye a moun nan mouri, frè, sè, manman konn nan diskisyon avèk timoun sa, yo di w ke timoun sa pa gen dwa eritye alò ke timoun sa se sèlman li ki eritye. Manman, papa pito nou kolabore ake, se sèlman li ki eritye. Imedyatman timoun nan fèt, ke li te natirèl, ke li te lejitim. Mentenan. Moun ki pozem kesyon mgen enpresyon gen yon rezon fè Jezi vni. Lè de lè moun nan marye konsa li gen timoun nan li diferan kòman sa fèt? Pa bliye se ann imajne se mesye a ki mouri se mesye a ki mouri madanm nan pa mouri. Or si moun yo marye swivan rejim kominote legal yo chak gen mwatye nan byen an. Donk si yo chak gen mwatye nan byen, mwatye ki nan konjwen sivivan an, konjwen ki pa mouri an, mwatye pay la pa manyen. Donk timoun sa, timoun yo, yo tout, ni pita madanm nan, ni pitit, alò ni pitit lejitim yo, ni pitit natirèl yo, yo pral eritye sa mwatye ki nan papa yo a. E kounye a mwatye ki mwatye ki nan papa a pral divize antre timoun yo ke timoun a madanm ke timoun ki pa ki pita madanm. Mentenan, ann imajine yon lòt ka, sa se pa kesyon ou poze, mwen menm k ap imajine ka sa a ke tou de konjwen yo mouri. De konjwen yo mouri. Epi nou imajine ke yonn te mouri avan, lòt la te, lòt la te, t ap administre byen yo, timoun pa te janm entèvni pou mande kesyon mwatye ki nan sa k mouri a. Kounye a vwala ke tou de moun mouri, men y te, moun nan te marye, moun nan te marye. Mettenan, kòman byen sa yo pral pataje, piske gen anfan natirèl, gen anfan lejitim. Ebyen kisa k pral fèt? Yo pral divize byen yo an 2. Si moun nan te kite 100 goud pa egzanp, yo pral divize l an 2, 50 goud pou madanm nan. Eritye madanm nan, 50 goud pou eritye mesye a. Ti mou, men kòm ti moun a madanm nan, yo menm, ti moun an ki te marye, alò madanm nan te marye, ti moun ki te fèt nan maryaj la, yo menm y ap, se yo k ap erite pa manman yo, y ap erite e manman yo e papa yo. Kite m eseye bat pou m pi klè. Si moun nan te marye, de moun ki te marye epi ki mouri ki kite timoun, e gen anfan natirèl, gen anfan lejitim, nou sipoze ke se papa a ki te gen timoun deyò, Ebyen, tout timoun yo pral erite. Timoun yo, tout timoun yo ap gen dwa a eritaj la. Men se pa o menm, pa yo tout pap gen menm enpòtans nan siksesyon an. Timoun marye yo pral eritye e manman yo e papa yo. Alò ke timoun natirèl yo, sa vle di timoun yo ki fèt, ki pa fèt nan maryaj nan, yo pral erite sèlman papa yo. Pa egzanp si moun nan kite 100 goud, 50 goud pwal retire e 50 goud sa si moun natirèl la, ti moun ki pa fèt nan maryaj la pap gen dwa a 50 goud. Lap gen dwa a lòt 50 goud la ki pap pou li sèl non, lòt 50 goud la pwal pataje ankò antre li e ti moun ki marye yo paske paske Paske e papa a li papa ni timoun ki fèt hors maryaj ni timoun ki fèt nan maryaj. Se komsi timoun ki fèt timoun lejitim yo, sa yo ki fèt nan maryaj la gen 3 ka nan biyè an, yon egzanp ke m pran konsa, e lòt timoun yo gen yon ka nan biyè an. Dakò? M espere ke. Moun yo konprann kesyon sa a. Repons ke m bay pou kesyon sa a. Pou lòt kesyon ki pa gen rapò avèk, avèk maryaj, men m te estime ke m ka, m ka reponn li. Gon moun ki di m ke l achte yon, yon teren nan men yon lòt moun. Vwala ke li rive peye teren, li depoze kòb lakadotè, li fin fè tout bagay. Pandan ke li monte sou teren an pou lay travay, gon lòt moun ki vin reklame teren li. Kisa l ka fè? Son pwoblèm ki rive chak jou. Son pwoblèm ki rive tout tan. Pwoblèm sa rive swa paske, swa paske moun yo pa, pa e an kèlke sòt. Moun yo gon tandans kounye a vann byen pa pou yo, nan pa respekte pwopriyete prive moun, swa paske li ka se yon byen ke yon paran mouri kite gen plizyè moun ki eritye ladan l, gen yon ki deside vann li, ka gen lòt rezon, swa paske tou. Gen moun ki twonpe sou espas. Gen moun ki twonpe de espas li. Lè sa rive, ann imajine ke w t achte yon teren nan men moun. Pa bliye ke lè yon vant pral fèt, i genyen de pèsonaj ke lalwa li menm i enstore, i plase pou reglemante sa. Vòt la i pwal fèt pa odevan yon notè. E notè a genyen dè responsablite. Paske moun lan fè konfyans a notè a. Notè a gen pou analize pyès yo. Moun ki prezante devan l lan fòl konnen ki moun li ye, ki rapò li genyen ak espas la. Yon notè a pa ka deside pase yon vant si li pa rasire l ke tout eleman yo respekte, tout kondisyon yo respekte. Paske gen notè ki di a bon mwen kote m chita yo pou konba e ban m, non, ou gen responsablite. Moun ki vin devan w nan, èske se li ki mèt a teren an, èske l marye, èske l marye? Dakò, eske teren sa se li menm ki ta achte l oubyen si se pa non l ki ladan l eske l mandatè, si se eritye li eske se sèlman li menm ki eritye, yon bann kesyon ke ou gen pou w poze avan menm ke w pase vant la. Men si malgre tout bagay sa yo ou rive twonpe kanmenm, nan ka sa moun nan di m nan gen 2 posiblite, eske moun nan, sa li va di m ni, eske moun nan te gentan. an kèlke sòt, ranpli lè fòmalite, e ke moun nan li gen tout pyès li nan men, tout ak li nan men. Paske vandè, depi gen vant, gen 2 moun. Gen yon vandè, gen yon achtè. Yo chak genyen obligasyon pa yo. Vandè li menm, ki obligasyon ke l genyen? Li gen obligasyon pou l delivre choz la e li gen obligasyon li garanti choz lan di. Delivre choz la, kòm se yon teren ou di se yon imèb, moun nan sipoze transfere tit de pwopriyete la, deplase al avè w lakay notè a pou yo transfere tit yo sou non w. Se lè sa li delivre la choz vandue. E lè sa a, si l te delivre w li, gon moun ki vin di se pou li, kounye a gen yon bagay ki ka rive. Èske moun ki vin di se pou li a se dechoukè? Èske moun ki vin di se pou li a se twonpe l twonpe? Kounye a ou menm, kòm ou gen tit de pwopriyete nan men w, w ap. Defann byen w. Men si moun ki vin di ke se pou li a e ke li jistifye ke teren sa a pa pou moun nan ki te vann nan, oubyen li pa pou moun nan sèl, a se moman an ou genyen plizyè bagay ke w ka fè. Gen plizyè bagay ke w ka fè. Sipozon tou moun nan pat gen tan delivre w la choz vandue e ke ou twouve pwoblèm an chemen, ou gen de bagay, ou ka some moun nan pou li delivre w li, pou li delivre w byen an, ou byen si pa delivre w byen an kounye a, ou gen de bagay ke w ka fè. Ou byen ou rele y pou y vin garanti byen an ke w achte a, ou byen ou rezilye vant la. Ou fè yon aksyon an rezilyasyon de la vant, an rezolisyon de la vant. E lè w fè aksyon an rezolisyon de la vant, piske choz la pa ka delivre, ou fè yon aksyon an rezolisyon de la vant, jeneralman sa pral abouti a dè domaj zenterè. Jeneralman moun yo nou fè sa anpil, fò nou pran lè prekosyon, paske lè nou ap vann de bagay ki pa pou nou, non sèlman nou kapab kondane a dè domaj enterè, men dezyèmman yo ka pousuiv nou penalman. Moun nan ka pousuiv nou penalman, paske lè ou vann yon moun yon bagay ki pa pou ou, donk ou pran yon tit ke w pa gen, ou fè w pase kòm pwopriyetè, valakè w pa pwopriyetè a vrèman. Donk vwala an gwo. Vwala an gwo repons ke nou ka bay a kesyon sa a. E yon dènya kesyon n ap reponn avan nou fini jodi an ki gen rapò avèk penal, gon moun ki mande m yon moun ki ba papa li yon kout manchèt, moun nan kouri ki sa l ka fè? Alò fò m di ke gen de bagay. Erezman moun nan dim ke yo ba papa li kout manchèt moun nan kouri, si papa te pran kout manchèt la moun nan te kanpe e ke yo te bare alò yo te jwenn moun nan an flagran deli, nenpòt moun te ka aretel. Men si moun nan kouri sa vle di ke moun nan yan kaval e si moun nan an kaval donk de la etan ou paka rete gade konsa. Ebyen ou pral depoze plent. Ou pral depoze plent. Sa pral depann de ki kote ke w ye. Si ou nan anviwònman vil la pa egzanp, ou ka depoze plent la nan pakè. Sa vle di ke ou adrese yon rekèt a komisè de gouvèneman an. Men, sa k ta pi bon toujou, ou ka adrese plent la dirèkteman. Lè sa a, asireman w ap bezwen avoka. Y ap adrese plent la dirèkteman a kabinè denstriksyon. A kabinè denstriksyon. Si plent la adrese a komisè a, komisè a li menm, li pral e rann yon rekizitwa pou ke dosye a achemine o kabinè denstriksyon. E si l ariv ke I depoze nan. nan kabinè denstriksyon, se jij denstriksyon an li menm ki pral mete komisè okou okouran e apati de sa yon enstriksyon pral ouvri e finalman pou yo rive ba w jistis ke ka w la merite. An gwo se sa n te gen pou n te di jodi a nan emisyon an. Nou panse ke nou te trè itil paske nou reponn kesyon moun yo e m di pa gen bagay ki fè m kontan konsa lè ke m gen chans ap reponn kesyon moun yo. Lè se kesyon moun yo m ap reponn, m byen kontan puiske se moun yo k poze m kesyon, m toujou estime ke yo mande m sa yo bezwen konnen.